Jodi a ankò, n ap kontinye pakou nou nan depatman Sid la. La nou twouve nou nan espas nan Bedumèl tou pre pò entènasyonal la ki pral inogire la. La nou nan mangwòv Bedumèl la. La s on mangwòv. Mangwòv la li gen yon enpòtans total kapital pou zòn sa a, pou peyi an. Paske, yon espas ki gen mangwòv, li gen divès, divès itilite. Donk, kite m di nou ke mangwòv sa ki nan Be Dumèl sa, se yon ti pati ke nou wè ladan l. Donk, gen dè, dè dizèn dekta de tè la ki gen mangwòv. Donk, plant sa ke n ap gade la, nou kapab fè yon ti vire la, n ap gade, n ap gade pou nou wè plant sa, li pa nan tè, se nan dlo ke li ye. Wè la, se nan en nan dlo nou wè mangòv la la. Donk nou wè li viv nan dlo a. Donk mangòv la li gen yon enpòtans kapital. Donk nou pap fè videyo a twò long nou pral kouri fè yon ti demonstrasyon de baz pou ou pou kapab montre ou kisa mangòv la gen kòm enpòtans. Mangòv sa ki la, lè gen yon siklòn, li pwoteje tout zòn sa nan Bedumèl. Pe enpòt lòt zòn ki gen mangòv se menm enpòtans. Ke swa sou zile Lagonav nou gen mangòv kèk kote, nou gen sou Tigwav, nou gen plizyè kote ki gen mangòv nan peyi a, nou gen mangòv Senjandisid lan tou. Lè w fin kite pòs la l ap rantre nan komin Senjan. Donk yo gen menm enpòtans lan. Se yon enpòtans pou l kòmsi pou l pwoteje espas terès ki dèyè l la. Pa egzanp, nou gen Bedjoumen la ki gen kominote moun ki ap viv nan kominote sa la. Men mangròv sa pèmèt lè gen siklòn, tout vag lanmè k pou ta vini a presyon yo la a pou ta al kraze jaden, kraze kay, enben mangròv la tankou se yon baryè. Li gen yon wòl de baryè ke l jwe la a pou l pwoteje zòn sa a. Mangròv la ankò, enpòtans, enpòtans total kapital li genyen, se pou pèmèt ke, nou kapab di, resous nou gen nan lanmè yo la, resous alyotik yo, nou genyen pwason nou yo, nou genyen e, seri de, e, sa nou rele chèvòt bò isi an la, lè yo bezwen repwodui, la vin tankou se yon nich pou yo, tankou se yon kabann pou yo, tankou se yon abri pou yo, yo vini nan espas sa a, yo vin repoze yo, yo ponn e ke ti pitit yo kapab vin grandi, pou yo kapab rantre nan lanmè apre sa pou yo kontinye grandi. Donk, la a li se yon espas de repwodiksyon pou anpil espès ki nan lanmè a. Donk, apa de wòl baryè ke li jwe pou l kapab pwoteje zòn sa a, lè gen siklòn, lè gen, lè gen gwo van k ap vini, anben li jwe yon wòl kote ke li pèmèt ke ti bèt sa yo ki nan lanmè a, ti pwason yo, ti krevèt ke nou gen la bò isit la, pou yo kapab vini nan espas sa a, vin abrite yo la a, pou yo kapab repwodui. Donk, Sou le plan anviwònmantal toujou, yon espas ki gen mangròv konsa, li ede kou lè ki nan zòn sa, li pirifye lè lan, li pèmèt ke nou respire pi byen. Donk, anpil moun pran malen plezi yo koupe mangròv sa yo, fè chabon avèk yo, fè kay avèk yo. Donk, n ap ankouraje moun ki nan kominote Bedumèl Pran swen mangwòv sa a, sitou pandan pò a pral vini la a. Anpil moun pral gen tandans konstwi kay, konstwi biznis nan zòn sa a. Yo pral jete fatra la a. N ap di yo, Tanpri fòk gon komite ki pou pwoteje mangwòv sa a pou evite nou pèdi mangwòv sa a. Donk, li ap trè bon si zòn sa a nou vin konstwi otèl, lòt biznis nan zòn nan la pou pandan pò a vini la. Men mangwòv sa a, tanpri souple pa manyen li, kite li la pou li kapab tou jwe wòl de pwoteksyon. pou zòn nan, pou li kab jwe wòl kote ke pou li toujou pèmèt ke pwason vin repwodui la, pou li kapab jwe wòl tou pou li pèmèt ke nou respire byen nan anviwon nan kominote sa. Donk m te vle atire atansyon nou sou sa, donk nou envite moun ki pa konn kisa k yon mangwòv al fè ti rechèch sou li paske se trè trè enpòtan paske sa li gen rapò avèk anviwònman nou, donk fò nou konnen kisa ki yon mangwòv e enpòtans li e pou nou konn sa nou dwe fè pou nou pwoteje l. N ap envite Ministè anviwònman, Ministè agrikilti kontinye fè reforestasyon mangrove nou genyen nan zòn sa yo sitou paske nou gen tandans a pèdi yo. Donk, se te yon plezi. N ap salye Tizon Lespesimen, n ap salye kanal Dyaspora TV e iCareConnect ki se yon klinik ki gen doktè, medsen kiben yo k ap pran swen je moun nan Wanament, k ap fè yon bèl travay. Donk, se yo menm ki fasilite nou kapab fè deplasman sa a e sou depatman Gran Sid la. Mèsi anpil tout moun. N ap wè pou yon lòt videyo.